Bondye beniw Bondye beniw nou salyew la kote ou ye e nou salyew kote ou pral tande video sa nou salyew e nou salye tout moun kap e ki konekte kap tande nou nan lè sa ke Bondye beniw nou gen yon sijè nou pral trete ansanm avèk ou jodi a e se esklav de Jezikri ke ou konnen byen e ou abitye tande nou sou chanèl sa esklav de Jezikri Ebyen se zanmi w frè w konpayon w frè Fano Balius ebyen nou se esklav de Jezikri nou la pou nou fè sa Jezikri mande nou fè se sak fè nou se esklav de Jezikri e youn nan sijè nou pral trete ansanm avèk ou jounen jodi a e li titre konsa. Jèn gason, jèn fi ki nan relasyon seksyèl san w pa marye, k ap fè bagay san w pa marye, ak kisa ou kapab atann ou? Ak kisa ou kapab atann ou? Kisa ki gen nan sa an retou, an rezèv? Kisa ki sere dèyè sa? Se sa nou vle w konprann jounen jodi a. Nou swete Bondye kapab ede w ouvri entelijans ou pou w konprann e sa ke nou pral di w la. Bib la montre selon Jenèz 2 vèsè 24, li di gason an li va kite manman l, li va kite papa l, pou li al jwenn madanm ni. Epi lè sa y ap fon sèl. Ankò nan 1 Korintyen 6 vèsè 16, Bib la di ke lè ou atache avèk yon pwostitiye, ou fè yon sèl ansanm avè l. Sa vle di, moun ki nan relasyon seksyèl san ou pa marye, e Bib la di ou fè yon sèl avèk moun sa a. Sètadi, ou vin fè yon alyans avèk moun sa a. Espri ki te nan moun sa a travèse nan ou. Ou vin fè yon sèl avèk moun sa a. Espri povrete, espri maladi, espri lamizè, espri de kolè, espri de vòl ki nan lavi moun sa a. Moun sa a gen yon espri enpidisite seksyèl nan fanmi l. Kounye a, ou menm k al komèt sèks avèk moun sa a san ke ou pa marye, menm espri ki te nan moun sa a, li travèse nan ou. Pase Bib la di, 1 Korintyen 6 vèsè 16, Lè ou kouche avèk yon pwostitiye, ou fè yon sèl ansanm avè l. Sètadi, lè ou fè bagay avèk yon moun, ou fè yon sèl avèk moun nan. Pakonsekan, tout vid ki te nan moun nan, espri k ap suiv moun nan, yo vin suiv ou. Pakonsekan, lè ou lè bagay sa a vin rive, enben ou vin komèt alyans avèk moun sa a. Ou vin komèt alyans avèk moun sa a. Se sa k fè jounen jodi a, gen anpil maryaj ki kraze, gen anpil moun ki t ap viv ansanm, yo pa ka kontinye viv ansanm pase pou ki sa, e entèl w ap viv avè l la, l te gentan fè alyans avèk entèl, men l pa t kraze alyans sa a, li vin marye avè w. Se nòmal. Alyans li te fè avèk entèl la espri sa yo yap reklame w espri sa yo yap reklame w paske poukisa li pat kraze alyans sa l te fè deja l pat kraze l ou menm tou pat kraze sa w te fè deja ebyen vid sa li rete nan nou ebyen gen moun li pèmèt ke espri sa lèl nan fanmi w lèl nan lavi w li pèmèt ke l anpeche w marye li pèmèt ke ou paka gen pitit li pèmèt ke ou paka gon stabilite familyal Li pèmèt ke menm espri boulvès sa a nan fanmi w, li pral grandi de jenerasyon an jenerasyon. Pa konsekan, jodi a, ou gon bagay pou fè. Piske ou pa t konn sa oparavan, enben jodi a, nou vini pou nou di w, men sa k gen nan sa, sèke ou kreye yon klima devastasyon pou pwòp fanmi w. Paske espri sa yo, yo pral kontinye grandi de jenerasyon an jenerasyon. Ok? Yo pral kontinye grandi de jenerasyon an jenerasyon, pa konsekan, ou oblije, ou oblije sispann. Ou oblije sispann, paske siw pa sispann ou kontinye nan vi sa, ebyen ou ap gache ou ap gache avniw. Pase a chak moman ou rive fèl, pase li gon san espri kap mennenl. Pa wè ke relasyon seksyèl la oubyen fè bagay la li sèlman nan sans fizik. Ou fin fèl e ou satisfè bezwenw, ou satisfè deziw epi se fini. Non li pa konsa. Pa wèl konsa, li pa konsa. Ok. Li pa konsa. Li gen espri dèyèl. Ebyen pwiske li genyen espri kap swiv li, ebyen lè entèl li menm li te gentan gen pwòp espri pal kap domine nan fanmi l, ebyen kounya la ou vin pataje menm espri avèk moun sa. Menm demon yo vin pataje avèk moun sa. Demon k fè entèl paka aprann anyen an, pwiske ou rive nan relasyon seksyèl avè l, ou vin fon sèl avè l, demon ki te nan li a vin nan ou. Nou fon pataj. Espri ki pèmèt ke entèl ou wè la li li gen plizyè madanm, li gen plizyè mari, li gen plizyè mennaj, se pase lap pase moun, li entèl, enben menm espri sa yo, yo travèse nan ou, se bib la k dil. 1 Corinthiens 6 verset 16, Genèse 2 verset 24. Ou ka li tou Ephésiens 5, Ephésiens 5, ebyen verset 21 a 32. li montre sa, ke lè w rive marye avèk yon moun, ou fon sèl avè l, pa ki mwayen, pa mwayen vwa relasyon seksyèl la, oubyen sa ou rele fè bagay la. Pa konsekan, ou menm jounen jodi a, k ap pran plezi fè l, èske ou panse sa ap rete konsa? Non. Li kite yon vid. ki pèmèt ke espri ap toujou vin kouche avèw nan dòmi paske poukisa menm espri ki te konn kouche avèk entèl nan dòmi menm espri enpidisite ki te nan fanmil kounya ou menm ki vin komèt aksyon sa yo travèse nan fanmiw enben menm jan espri ap vin kouche avèl nan dòmi espri tou ap vin kouche avèw nan dòmi. Menm si moun nan marye, menm si moun nan ap viv a madanm ni l ap viv a mari l, sa pa anpeche ke espri vin kouche l nan dòmi. Lè sa ki sa koz? Enben, alyans ou menm ou te fè a, alyans ou menm ou te fè a, se li menm ki pèmèt ke li kite yon vid, espri sa yo toujou vini ap frekante nou tou lè de. ap kouche nou nan dòmi. Pa konsekan, lè espri a kouche w pa bliye, li kite yon bagay anndan kò w. Lè espri a kouche w, se yon demon li ye. Demon an tou rantre nan ou. Menm jan ou wè lè w fè, lè w fè sou le plan fizik, lè w ale nan, lè w ap fè bagay avèk yon moun, enben Bib la di ke ou fè yon sèl avè l, enben espri a tou, lè w nan dòmi, espri a ap vin kouche w, li fè yon sèl avè w. Li fè yon sèl avè w. Sètadi w ap viv avèk espri a anndan w. Wap viv avèk espri a nan lavi w, enben wap kite espri sa pou pitit ou, pou pitit pitit ou, pou pwòp jenerasyon w. Enben jodi a kisa w dwe fè? Ou gen yon grenn bagay pou w fè. Ou gen yon grenn bagay pou w fè, se pou w kraze alyans lan. Se pou w kraze alyans lan. Se pou w kraze alyans lan Amen Fòw al devan Bondye pou kraze alyans lan. E fòm di w byen bagay sa yo nap di w la yo pa vann yo nan magazen yo pa vann yo nan mache. Sa nap di w la yo pa vann yo pa bay yo lekòl yo pa ansenye yo nan inivèsite yo pa ansenye yo. Paske pa bliye sa yo se sa yo kap devaste jenès la se sa yo kap devaste jenerasyon yo ki pèmèt ke Amen de jenerasyon an jenerasyon se sa yo kap grandi pèmèt ke lòm vin yon vin redwi a ryen. devan Dye pase poukisa espri vin domine sou lòm. Alòske pa bliye depi e nan jaden dedenn Dye lèl fin kreye lòm li te ba lòm pouvwa pou lòm domine enben kounya la sou tout sa ki egziste enben kounya pa bliye kounya se lòm ki anba dominasyon bèt k anba dominasyon e demon poutan se nou menm ki gen pou Dye te bay pouvwa sou yo. Enben gen moun ki toujou wè, kabrit vin kouche l nan dòmi, chen vin koupe vin vin kouche l nan dòmi, espri bouk eksetera, bèt vin kouche l nan poukisa? Enben genyen yon alyans ou te fè, ou pa kraze l. Sa a li nan fanmi moun nan, li nan fanmiy moun nan, enben yon fwa ou menm ou sòti nan fanmi w al nan fanmiy moun sa a, wal komèt sa avèl sanl pa marye enben lè sa espri ki te nan fanmi moun sa al travèse nan fanmiw enben men yon eritaj ou kite pou fanmiw enben jounen jodia esklav de Jezikri prezan pou nou kapab mete fen nan fenomèn sa ki se kraze alyans seksyèl yo. Kraze yo! Siw pa kraze yo, li pap bon pou ou pase fòk ou pap ka grandi avèk demon nan laviw konsa. Ou wè gen moun menm sil legliz, lap priye, lap chante, lap ansenye, lap danse, men sa pa anpeche ke espri toujou vin kouchel nan dòmi. Kwake lap jene, sa pa anpeche espri toujou vin kouchel nan dòmi. Pase poukisa gon alyans li te fè, se panse l panse lap danse, danse a ka kraze alyans. Non, danse pa kraze alyans. Preche pa kraze alyans. Dirije, ansenye pa kraze alyans. Pou kraze alyans se konesans nan kraze alyans. Se pou konnen wi m te fè tèl alyans avèk entèl san m pa t marye, enben espri k te nan entèl la travèse nan mwen. Enben w ap pran referans biblik, w ap pran referans biblik, pase nou li nan Jeremi premye vèsè 12, Bib la di, Letènèl vèy si sa pawòl pou pou egzekite. Enben fò w pran pawòl Bondye pou w al devan Bondye an konesans de kòz. Mon frè, ma sè. Jodi a ou gen chans pou tande nou. Pou kapab chanje fizo depòl. Men sa ou kapab atann ou lè wap mache fè sèks san ou pa marye. Men sak gen dèyè l. Sak gen dèyè l ou fon alyans ki pral swiv ou pandan tout rès vi w. Ki pral swiv pitit ou. Enben espri sa ki vin kouche w la. Li pwodui sou lavi w povrete, lamizè, ou pa ka grandi, ou pa ka gen lajan nan men w, ou pa ka regle anyen. Li pwodui ou pa ka gen anyen nan tèt ou, ou pa ka aprann anyen ankò. Li pwodui ou toujou gen yon doulè, ou toujou gen yon bagay k ap fè w mal. Se alyans lan. Li pèmèt ke lòt espri toujou vin kouche w nan dòmi. Ou gen yon vid, fò w kraze l. Ou pa t konnen si, si, Pran plezi jènjan oubyen pran plezi jèn fi te gon konsekans dèyèl? Mè wi l gon konsekans dèyèl. Jodi a w konnen l gon konsekans dèyèl. Enben kisa nou vle di w? Nou vle di w si w bezwen grandi, si w bezwen kite yon bon eritaj e spirityèl pou fanmi w ki pa gen jan de bagay sa yo dèyèl, enben kase tèt ou tounen vin jwenn Bondye. E pa bliye son sèl sous ki kraze alyans se le sang de Jésus. Son sèl sous ki kraze alyans, sè le san de Jezi. Pa bliye sa. Ou ka vire a goch, ou ka vire a dwat, al jwenn doktè, pa gen okenn lòt kote ki kapab kraze alyans familyal, alyans ou fè nan relasyon seksyèl sinon ke pa le san de Jezi. Ebyen, lè pou kraze l pa le san de Jezi, fò w kite, fò w ba san Kris espas pou aji pou ou. Pa konsekan, ou menm fò w vin jwenn ni avèk Senplisite de kè ou kapab kraze alyans sa yo. Enben, jounen jodi a, ou son gwo jènjan, pa vre? Ou son gwo jènjan. Ou son bèl demwazèl, ou son bèl madam. Enben, ou wè pou fè tèt ou plezi, se mache kouche bò e pa bò. Enben, jounen jodi a, nou di ou, sispann si ou bezwen genyen yon vi meyè sou tè sa. Poko menm al nan syèl non depi sou tè sa. Paske le mond antye est sou la puissance du malin. Enben kounya la, kiyès ki ka defann ou anba puissance malin an, se sèl Jezikri de Nazarèt. Men kounya la ou menm, ou komèt, wap komèt yon seri de aksyon ki retire ou anba pouvwa Jezikri de Nazarèt. Kounya ou pa gen rekou ankò. ou pa gen rekou ankò. Enben jodi a, ou menm, ou son jèn gason, ou se bo, ou se bèl, e, bèl jèn jan, enben, ou son gason matcho, eksetera, enben, ou son gran flannè, enben sonje mon frè, sonje, apre ou fin komèt, tande, relasyon seksyèl avèk fanm bor e pa bò, gon bagay k ap ret tann ou, paske ou fon alyans. Ou menm madam. Jèn fi, wap pran plezi, bò e pa bò, enben sonje gon bagay kap ret tann ou, sa pap rete konsa. Wap viv ak mari w oubyen wap viv ak madanm ou, ou toujou wè nesesite fòw viv avèk yon lòt moun, sonje byen frèm byennemem sa pap rete konsa. Enben esklav de Jezi Kri vini pou nou mete fen nan fenomèn sa pou nou diw men sak gen nan sa

Avwel tout sa w te fè, montre l ke w rekonèt ou gen konsyans de tout sa w te fè, ebyen konsa li menm li va kapab ede w. Deja, ke Bondye li menm kapab ouvri zye w, ke l kapab ouvri zye w, ke l kapab fè w santi ke gran flannè w ap mache fè a li pa rete, li p ap rete konsa. Ou mache fè alyans toupatou, fò w kraze alyans sa yo. W ap antre nan chanm ou, w ap pran yon papye, w ap ekri non tout alyans ou te fè yo, pou al devan Bondye pou di Bondye me taw me taw me taw ebyen vin devan l avèl mandel padon li menm li fidèl e jis se sal di nan 1 Jan premye vèsè 9 si nou konfeson nou peche ilè fidèl e jis pou nou padone e pou nou delivre lave de tout souillure ebyen ke Bondye li menm li baw fòs li baw espri bon konprann Li ba w espri de sajès pou w kapab konnen se pa paske w jèn pou w ap pwofite jenès ou, men pou w konnen ke gen bagay ou fè, gen lòt bagay k ap retann ou an retou. Mèsi paske ou ap abòne avèk Esklav de Jezikri de Nazarèt, ou ap abòne avèk chanèl sa a, Esklav de Jezikri, ou ap pataje, ou ap bay avi w, ou ap kite yon kòmantè, konsa pou travay la kapab kontinye. Mèsi, ke Bondye beni w!